Bonsoir bonsoir mes cherie kòman nou ye se dalda ki retounen avèk yon nouvo video pou nou video jodi an Humm se pou mwen pale nou de kèk fason nou sipoze konpòte nou anvè zanmi nou ou anvè lòt moun e ki kòmantè nou ka fè sou moun paske gen kòmantè ou ka fè ki vrèman deranje moun nan so avan mwen kontinye bon kòm tou m pa konnen si se pa dènye videyo m ap poste sou chanèl lan Mwen ta renmen ke nou bay video a yon like, nou abone a chanel lan e nou kite yon komantè pozitif. M oblije mete pozitif dèyè l paske il y a des commentaires qui derangent certainement. Euh, alors, jan m di nou, but an jodi an se pou m pale de yon komantè, malgre komantè lan se yon zanmi m ki te fè l, se an prive l te fè l, men komantè lan te deranje m. Anfèt, m gen plizyè jou m pa fè videyo, malgre ke m te di nou m ap fè videyo pou nou trè trè souvan pou mwa desanm lan, mwen pa fè videyo paske zanmi m nan di m konsa ke kote m fè videyo twò lèd. Euh wi, se te kòmantè lan sa. Anfèt, m ap afiche l pou nou anba ekran an, kote m fè videyo twò lèd. Wi, Aah men sa map di ah se pa le fè ke l dim kote m fè video lèd lan ki problèm nan non se paske paske m gentan konnen kote a lèd vre men sa map di nou aprann ke ahh kote mwen rete an E se yon kay ki poko fini li ye paske se mwen menm ansanm avèk mari m ki konstwi li, k ap konstwi li ansanm. Nou se de ti jèn, nou pa, kòman m ka di sa, nou pa gen, nou pa gen yon maks ekonomi ki te ka pral fè ke nou fini kay la den kou. Okontrè, se yon bon bagay lefè ke nou rantre nan pwòp kay pa nou lè nou fin marye. Men, jan m di nou an, tout bagay pa t ap ka fini d'un seul coup. E, sensèman, mwen fyè, mwen fyè pou m te fè videyo ladan l paske se pa m li ye. Ou konprann, mwen pa gen moun ki ap mete m deyò ladan l, ki pou di, ok, fè m kay lan bout, bagay, blablabla. Se pa nou li ye, se efò pa nou, se nou menm ki fè li ansanm jan m kapab di nou an. Gen kòmantè w ap fè ki deranjan. Anfèt, jan m di nou an, li pa deranje mwen men men gen moun w ap di sa, l ap blow mind li. Ou konprann? L ap mete l a reflechi. Men kòmantè sa mwen menm li fè ke mwen ap panse plis pou m kapab mete may mwen deyò e pou de jou an jou pou m ka fè kote mwen rete an pi bèl ok pou l pi bèl e konsa tou zanmi sa ap kapab gade video m yo plis tou si mwen kontinye poste alò bon m pat vle kòm mwen menm men kijan m ye m pa yon enpostè m pap janm al montre w ke m se yon moun ke m pa ye m pa pral ka vwazinaj pou m fè video jis paske vwazinaj gen yon bèl kay Ok, m pa pral kay zanmi pou m fè video paske yo gen yon bèl kay, mwen prefere rete e montre j moun mwen ya. E si m fè yon pwogrè tou, n ap remake ke pwogrè an fèt pandan mwen sou chanèl la, bagay sa yo, m pa pral montre ke m s on moun ke m pa ye. Ok, so, mèsi, mèsi, mèsi, mèsi pou kòmantè lan de tout fason, menm ke l te an prive. Humm so nap toujou zanmi paske m pa gen pwoblèm m pa gen pwoblèm men pa fè yon lòt moun li paske li kapab deranje l mèsi a ou menm ki te pran san w ki te pran tan w sa ki pi enpòtan pou ou a pou te gade videyo a pa bliye bay videyo a yon like si w te renmen kontni an e toujou kite yon kòmantè pozitif pou nou paske jan w renmen nou an nou renmen w anpil anpil tou mèsi.